Pa gen jwèt timoun piti la. Si yon moun konnen ke kit ou nan radyo ap pale, ou nan gouvènman, ou fè pati de kabinè, ou fè pati de pati politik, ou se militan, ou se dirijan de pati, e ke gen jwèt timoun la, enben, m pap ba w manti, men ou mwen lanmò demen maten. Paske pa gen jwèt timoun la, pa gen jwèt timoun piti la menm. Se 2 ka la wè da e 2 ka. Se ou byen sa ou byen pa sa. Pa gen jwèt ti moun piti la menm. Nenpòt ki moun ka mouri la nan sa. Sa w sa kòm sitiyasyon. Nenpòt ki moun ka pase. E de fèt wè nenpòt ki moun ap mouri vre nan peyi a. Donk lensekirite jeneralize preske wè ki gen nan peyi a. Madan mesye se planifye kèlke pa. Se pa yon aza. Pa gen aza la menm. E n te di l nan maten debat, n te di ke ou pral wè ke nan fen ane a, nou te di nan fen mwa out lan, ou pral wè yon kantite moun k ap mouri nan peyi a. E de fèt, ou wè ke se chak jou moun ap mouri nan peyi a. Men gen de moun ki mouri nan peyi a tou, jodi a pèp ayisyen oblije ap gade. Lasasina di batonye de lòd de zavoka, Mètre Monferrier Dorval, a ki pwofi de se krim? Ak ki pwofit se krim? Nou pral gade asasinè sa a sou 5 ang jodi a. E m ta renmen ke ou pran kaye ou pou note, pou swiv byen analiz ke nou pral fè la maten an. Enfòmasyon! Kite m ba nou yon ti enfòmasyon pou nou konnen. Maitre Monferrier Dorval a ete asasine an sa rezidans a Pèlerin 5. Al fòk mwen di nou ke Pèlerin 5 lan li anpil. Men ke jodi a, kòm prezidan de la repiblik, ou pa ka pa bon prezidan non katye. Epi pou yon moun osi enkonpetan nan peyi a, ta sanse, mwen di ta sanse, paske enfòmasyon sou rezidans mèt Dorval la, ou ta jwenn rezidans lan plis nan zòn Laboul 23, paske Pè Noye 5 la al debouche sou Laboul 23, oke, ke sou rezidans Prezidan Jovenel Moïse. Men kanmenm, se Pè Noye 5! Ou pa kapab jodi a nan perimèt sa, epi kounye a, pou yon moun osi enpòtan. Epi yo asasinenl jan yo asasinenl pratikman nan peyi a. Enfòmasyon se ke moun ki tire, ki asasinen mèt Monferrier Dorval la, li pran telefòn nan Pè Antèn a tout. Li pran telefòn nan. Humm.
Telefòn nan ouvè pou la premyè fwa nan yon katye popilè nan Petyonvil. Apre sa yo fèmenl.

oprè de lanbasad oprè de etazini damerik pou FBI vini rapid e genyen de ajan ki deja la ki antre donk yè nan peyi a sa poun konnen e se sa poun konprann jodi a.
Wi men si bini enpoze kesyon pou FBI la vini gouvènman pa ka blokel tou. Bon bini pa gen pou lè nan sa paske se peyi a peyi. Oh.
Bon m pa konnen men men la m doute fò ke Binuh kapab enpoze. Akonpayman.
Wi m panse l ka lap. Nan akonpayman Binuh genyen ak gouvènman an Louko.
Non m doute paske ekoute kesyon ensekirite a menm Binuh konsène. Paske wi se sa menm mwen di w. Menm Binuh konsène.
M pa pale w la se m pa di pase lòd. Binuh ta osi enterese ke gouvènman an jwenn yon solisyon avèk avèk. E sa m di w men men men se se se dwa l. Paske se se se se.

Sa fè ankèt yo toujou ap bay pou kot rezilta yo. Bon dcpj bay rezilta nan fè sa dcpj bay rezilta dcpj abitye bay rezilta rezilta nan men ou men kisa ou fè avèl men ou di yon bagay ki trè enpòtan fbi ka vini la kèlkeswa enstans ki gen nan lemond ka vini yo fè ankèt yo yo remèt rapò a keseswa anbasad ameriken avèk gouvènman li pral depann kounya de kisa ou fè de li wi li klè ok men il est evident ke jodi an e. Nan kesyon lanmò sa yo, gen de moun y ap pral rive sou yo la. An nou fouti kanpe la.
Daprè ou menm Josué, paske Josué gen yon dout sou sa n ap pale a. An nou eklèsi l. Ou pale de dcpj. Wi. Ou panse ke se tout ankèt dcpj reyalize, li gen tout rapò l nan men l ki egzekite?

Lòske lapolis fin jwenn moun nan, mennen ankèt, dcpj travay, li jwenn moun nan, li remèt li bay lajistis. Mennen se a lajistis pou fè e swit nesesè yo. Mennen si pa gen rezilta, e kòm si ou pran travay dcpj an, ou pase, e sa k fè tou gen de ajan, gen de polisye ki konn mande azil ki pati, paske gen de operasyon nèg la mennen, e figil moun nan gentan wè figil e epi li gadel gadel wè pa gen swit lèske dosye a nan men lajistis pa gen swit e men moun sa li vin an danje polisye sa a ajan sa yo ki te al mennen operasyon an yo vin an danje. Trè byen trè byen ok gen de bagay pou nou swiv la gen de bagay pou nou swiv nan peyi a de pami egzekisyon kap fèt nan peyi a. Enben gen nan egzekisyon yo, se tiyè yo ke y ap elimine. Èske n konprann, mesye? Se gwo bagay w ap pale la wi.
Pami egzekisyon k ap fèt nan peyi a, gen ladan yo. Les tueurs tués.
Se
tiyè yo, moun yo itilize pou al fè krim nan, ke otè entelektyèl yo ap elimine pou retire tras.
Bagay gwo, gwo fim nèt wi. Ase, konprann byen madanm mesye, se pa ti peyi nou gen la non. Donk yon jèn gason jodi a k ap tande emisyon Maten deba ki nan geto a, ki tout kote, ki anndan lapolis la, ki tout kote, avan ou pran yon djòb sal nan men yon nèg pou al egzekite yon moun, mete nan tèt ou ke lè w fin touye moun nan, moun ki voye w al fè l la, l ap elimine w tou. Gen anpil. Egzekisyon wap fèt la nan peyi a si wal gade byen wap wè pami ladan yo se de nèg jisteman nan yo pami moun kap touye moun nan pratikman nan peyi a yap elimine yo pou kapab anfèt retire tras. Mete a tou sa gon kanpay de kominikasyon wap wè ki trè agresiv sou lè rezo sosyo sa se petèt la politik nan enterè a goch nan enterè a dwat e sa se tout afè nòmal paske Tout moun ap eseye rale dra mete sou do yo. Sa vle di ke lòt bagay pou ou etann. Kòm FBI nan peyi a vin mennen ankèt sou moun k ap mouri nan peyi a an patikilye sou lasasina de Maitre Monferrier Dorval. Kòm jodi a gen yon telefòn ki se telefòn Maitre Monferrier. Enben. li fasilman ou ka wè yo rive sou otè entelektyèl kesyon sa a wi. Donk atann ou pou wè ke kiyès li pral ye. Atann pou wè. Atann pou wè kiyès li pral ye. E jodi a madanm mesye, ou nan yon batay pou n fè pa mò rèd. Nan yon batay ki la. Paske m te di nou ke anfèt se batay final la. Ou non bagay pwen fè pa mò rèd. Sa se enfòmasyon m tap ban nou. Kounya an nou analize lasasina de Maitre Monferrier Dorval. A ki pwofi te se krim? Nap gade l sou 5 ang. Premye ang nap gade l la nap gade l sou ang destabilizasyon di direktè jeneral AI de lapolis. Eske tou sa ki gen la kòm ensekirite, kòm moun kap mouri, eske l ta antre nan lojik pou destabilize Rameau pou montre efektivman ke li enkonpetan? Li pa ka rete doke nan tèt lapolis la toujou pè matelatout. Pase pa bliye yon nan bagay pou konnen. Moun, wè moun, wè moun ki gen non nan peyi a, m pap ba nou manti, veye zo nou paske sib wè ki la yo se sib moun ki gen non, de gwo sipèsta. Pase depi yo tonbe, depi yo manje yo, depi yo mouri, Sa ap fè ekla nan peyi a. Ok. Eske sa ap envantre nan tout sa? E premye analiz la, premye ang la nap pran la. Eske tout sa kapab rantre nan yon dinamik de destabilize Normil Rameau pou di ke a, ekoute, se sou Rameau nou gen tout moun sa kap mouri nan peyi a, se sou Rameau ke la polis osi enpuisant. Donk an fèt il fo chanje Normil Rameau kòm direktè jeneral a i de la polis.
Bon. Sa se premye ang la. Sa se premye ang la. Mwen m pa wèl m pa m pa wè Rameau ladanl mwen pa wè Rameau paske Rameau kanmenm se misye gen yon lapolis nan menl ki chaje ak pwoblèm answit gouvènman an klè li chaje ak pwoblèm ak misye eben jiskaske ou wè se men sinon sinon li ta nonmel wi. La verite. Alò, li ta nome l an fèt. Alò, li pa ka nome l. Li pa ka nome l. Li pa ka ofisyalize l kòm direktè jeneral. E, paske fòk gen palman. Definitif, wè. Ya.
Non, men kòm, kòm. Pa gen palman. E tout dekrè k ap pran la.
Non, li pa ka, non. Direktè jeneral la, li pa ka, li pa ka annik rete pou l. Fò l pase devan palman. Fò l pase devan palman, wè pa. Trè byen. Ok, an avanse.

li gouvènman dirèkteman. Trè byen, ok. Lè oubyen li pouvwa dirèkteman. Trè byen. E gen de fwa, gen de fwa fòd ou konprann li gen dwa pa menm gouvèneman, li pouvwa. Li pouvwa, trè byen. Fòd ou fè diferans antre gouvèneman e pouvwa. Trè byen. Se pou wè demach pouvwa, anbisyon pouvwa a, ki kote l vle rive. Kòrèk. Eske, eske l vle kout ke kout pou l kenbe pouvwa l la. Kòrèk. Sa vle di ke, eske l ap prepare tèt li ankò, eske. Kòrèk. Gon seri de bagay fò nou gade chak nan dimansyon yo. Nou pral gade ang sa menm.
Ann ale Josué. Alò mwen menm panse premye ang lan. Premye ang lan. Èske sa ta fè pati don destabilizasyon ok donk de Normil Rameau direktè jeneral de lapolis epi ou wè tout sa ap pase nan peyi a pou pwouve ke l enkonpetan e ke li enpisan li pa ka li pa li pa li pa li pa alawotè. Li pa alawotè. Mwen m panse si l te rantre nan kad yon ensekirite lè m di ensekirite kote Jan w konn wè moun pa ka pase Bisantnè, moun pa ka pase Site Solèy, si l te nan kad sa yo, kote ke zòn yo cho, pa gen sikilasyon, se nan kad sa yo li t ap vize Normil. Men la se de egzekisyon k ap fèt. Se de zak dasasina k ap fèt pur e senp, kòm si y al tann nèg la lakay li, e lapolis la, m panse se ankèt sèlman, men lapolis pa t ap ka anpeche ke yon moun ki planifye. yon ak ki al egzekite l. Trè byen. Paske lapolis pa t ap ka nan devan kay chak sitwayen. Pa egzanp, yo egzekite direktè piyay makèt. Sa se te yon bagay ou wè. Yo al fè yon bagay ki sible. Donk mwen m plis panse ke li ta gen plis apò a wè ak. Mwen konnen politik bagay sa yo. Mwen pa wè l rantre nan kad yon ensekirite se paske se de bagay vize, se de moun spesyal kòm si y ap vize, y ap donk se de moun an atandan ke ta gen yon rezilta dankèt ki di men nan ki sikonstans ke l mouri. Men mwen pa wè ke l vize lapolis paske li pa antre nan kad de destabilize Normil Rameau. Daprè mwen. Alò nan kesyon destabilizasyon an. Li fè pati de yon ansanb. E Normil Rameau kòm direktè jeneral AI, ansyen dcpj, destabilizasyon Normil li plis pa kapab gen awè avèk krim nan jan l fèt la. Paske ou santi krim nan sòti yon kote.
Li sòti yon kote. E pi koulye a la menm, e pi yo fè l yon fason pou ke o mwen gon fokis y ap chèche.
Ou plis santi s on krim ki fèt pou y al debouche sou yon lòt bagay.
Men pa Normil l vize dirèkteman. Donk li pa antre nan kad de destabilizasyon de pèsonèl la menm. Ok.
Madan mesye sa se premye ang lan. Pa bliye ke n ap analize sou 5 ang maten an. Dezyèm ang lan pèmèt antann ant José Lexidor e Esaïe César se lye avèk le manda di BINUH, le Biwo Entegre nan Nasyonzini. Nou konnen menm jan avèk mwen, lè te gen minustah nan peyi a, chak fwa manda minustah fini, ou te vin wè ke gen yon vag de ensekirite patikman nan peyi a. E sosi vag de ensekirite a, kòm manda minustah

La mwen menm pap kenbel ankò mwen menm poukisa paske bini se yon misyon politik li pa gen de fòs de moun arme menm jan l te ye a minista menm jan w te wè avèk minijis te gen de moun ki avèk zam de militè de polisye men men ifo ifo ifo kreye yon pretèks pou kapab renouvle manda kanmenm wi fòk gon pretèks alò m panse se se se ta plis chita sou nesesite pou gen eleksyon. Nesesite pou, paske misyon BINUH li menm, nan misyon an, se kesyon travay pou genyen eta de dwa, se kesyon travay pou gen eleksyon ki fèt, se kesyon travay pou pèmèt ke gen pase men ki fèt nan konstitisyon. Donk biwo entegre BINUH, biwo entegre Nasyonzini an Ayiti, m pa kwè yon sitiyasyon densekirite ta kapab favorize yon renouvèlman de manda yo paske misyon yo pa t vin pou sa a. Misyon yo se.
travay janm sot di la la nou te nou te nou li ba e emisyon yo la e vire tounen donk bini e e nan nan nan nan peyi an li plis mete kondisyon yo ta plis genyen travay pou men gen kondisyon nan yon sitiyasyon kote ke e men gen moman li pwopis pou gen eleksyon paske se yo menm yo bezwen eleksyon fèt nan peyi an yo vin ni pou pou pou e e genyen eta de dwa byenke m pa wè kote eta de dwa sa ap chita a paske yo nan kesyon lajistis. yo echwe deja. Trè byen, trè byen.
La ankò nan kesyon. Donk yo pa ta gen enterè pou y ap goumen pou yo ta rete. Enterè pou yo ta rete. Bon, trè byen.
Donk sa vle di, yo gen yon ansanm de misyon, men yo nan fen manda yo la a, jiska mentnan, anyen poko fèt non nan misyon yo la a. Anyen nan aktif yo. Nan aktif yo pa gen anyen non nan men yo la a. Si yon moun di vini. De fason konkrèt. Konkrèt. Ou frape pòt Binuh la ou di banm sa w fè nan misyon w gen ou te gen yo te ba ou nan Nan Ajenpò rapò wap jwenn rapò nan Ajenpò lan. Wap jwenn rapò.
Non bon yap ekri fransè men an tèm jan Loucko w di l lan konkrètman ou pa jwenn anyen nan Binuh fè la a. Paske li te vini pou l te kesyon eta de dwa kesyon e akonpanye lajistis
nou wè nou konsta a montre sou tèren an ke lajistis lan vin pi fèb.
Lajistis lan vin pi fèb. Donk, m pa kwè ke sa k gen la a, oubyen asasina an seri sa yo la, tiyri sa yo la, yo ta kab ap lye, selon mwen, a renouvèlman manda vini.
Èske sa ki la a, tout sa ki gen la, se yon pretèks jisteman pou kapab rive a renouvèlman manda vini? Vike nou abitye wè sa deja avèk minustah.
M pa kwè ke nou ka fè konfyans a lentènasyonal. Entènasyonal la gen enterè dirèk li. Petèt li gen dwa diskite avèk gouvènman li vin apiye a. men ou pa ka fè l konfyans. Eben. Nan sa a, ou pa ka fè l konfyans. Èske se li oubyen e pa li, m pa konnen. E konsa li te gendwa ladan l, li gendwa pa ladan l. Li gendwa, m pa konnen. Sou kesyon sa yo, vrèman, e ou pa ka fè konfyans. Ou pa ka fè konfyans. Men, li gen yon responsablite. De tout fason, li gen yon responsablite piske. Li gon akonpanyman politik. E se pou la premye fwa li gon akonpanyman politik. Politik, klè, klè. Li pa imanitè. Li gon responsabilite nan sa kap fèt yo. Trè byen. Li, ou pa ka ekate l piske son responsabilite politik. Or le krim, se son krim ki kalkile, reflechi, ki bay. Donk, se pa yon bagay ki fèt o aza. E daprè lèkti pa nou jiska prezan. E donk, men m pa ka di se li. M pa ka di se li. Men li gon responsablite ladan. Kòrèk, kòrèk. Ezayi?
Mwen m panse ke tankou ou di talè a, sa konn rive chak fwa ke manda minustah te konn ap pral bout. Epi ou konstate ke. Ou konstate yon.
Monte. Yon monte sistematik. Yon rekinesans. Yon rekinesans de zakt de ensekirite nan le peyi. Trè byen, trè byen. Natirèlman, anndan peyi sa, tout è posib. Men. E m p ap fin wè, tankou Jozye te di, e kòm yo ekri sa nan misyon ke yo genyen, e le Binu li menm, e Binu se, e pa misyon li, e pa misyon kòm si pou w ap fè kesyon avè zam, bagay sa yo, e yo plis gen yon misyon politik, e yo plis la pou fon lòt bagay, e m pa wè l nan ang sa. M pa wè bi nu nan ang sa sinon ke e li te genyen pou l kapab etabli e sa n rele yon bon lyen ki egziste antre e eta de dwa e ranfòseman de lapolis e o fon ou pral jwenn se yon rezilta zewo. Donk mwen menm sou ang sa m pa wè l. Trè byen. Ok.
Madam, Mesye, pa bliye ke vous êtes à l'émission Matin Débat. Nou pral fè yon pale toutalè avèk Kolonèl Himmler Rébu. Fok mwen di n ke cet acte crapuleux e ce crime odieux li revolte tout moun pratikman nan peyi a. E n ap analize l maten an, kote l ka soti, kiyès ki kache dèyè krim sa a, a ki pwofit pratikman donk cet assassinat madam mesye. E tout viktim sa yo sou do kiyès yo ye pratikman nan peyi a. N ap analize l pwen pa pwen sou diferan angle. Nou sot gade.

enterese tout moun jodi a. Li klè ke jodi a ou pwè ke gen de pozisyon kap pran pozisyon o nivo di pouvwa. Le prezidan Jovenel Moïse li parèt trè endinye pa set asasina. Wap wè li gentan pran de dispozisyon. Se tankou li ta rekipere krim sa a epi pou l ta an fèt lanse yon lòt siyal. Di kote de lopozisyon ou wè pozisyon ekip opozisyon. Opozisyon pa pase pa wout pa bwa l di w klè se Jovenel Moïse ki touye Doktè Maitre Monferrier Dorval. An nou eseye gade pou n wè a travè analiz nou yo pou nou eseye konprann. Mwen pale avèk plizyè moun, avoka, e òm de lwa, moun ki nan sistèm jidisyè la, e sa ki nan opozisyon. Sa ki pre pouvwa a. M pale avèk de moun ki toupatou k ap tande emisyon Maten deba. Mwen pèmèt antan tout, mwen menm m pap ba nou manti madanm mesye. M pa t janm konnen e konprann ke le chwa de batonye de lòd de zavoka se t on chwa ki kanmenm.

Li ta sanse twazyèm oubyen katriyèm pèsonaj peyi a. Vu ke pa gen paleman, lè w soti nan prezidan ou tonbe nan premye minis lan, ou tonbe nan kou de kasasyon, katriyèm moun nan la se le dwayen, se le batonye wi de lòd dezavoka. E gen de moun menm k ap menm dou eske l pa vini avan kou de kasasyon. E nan batay ki la sou kesyon konstitisyon egalman eleksyon.

Moun nan opozisyon ap rele l pou di l nan ki pozisyon pou gen sou kesyon konstitisyon avèk eleksyon. Moun nan pouvwa ap rele l e nan pi wo nivo nan pouvwa a. Nan nivo entènasyonal tou. Ap rele l ap di l se ou n ap tann. Nan nivo entènasyonal blan ap rele l ap di l men ki pozisyon pou l pran nan kesyon konstitisyon egalman eleksyon. Donk anfèt Maitre Monferrier Dorval nan wòl li te ye a, nan pozisyon ke l te ye a, Li tap pran anpil presyon madanm mesye. Tel a ete le ka pou madam Mirlande Hyppolite Maniga sou kesyon manda prezidan, opozisyon an kanpe kilè nan ganach yo bezwen genyen pozisyon madam Maniga ok sou kesyon sa a e sou kesyon konstitisyon an se menm bagay la antan ke konstitisyonalist donk sa vle di ke jodi a la presyon tap bay a mesye Dorval men jiska prezan pandan wap pale avèw la granmoun nan ap pran presyon la madam Maniga pa atann ou a nenpòt kèl moman de la durée madam Maniga ka mouri. Ah bon?
Ah men tande byen Louko Désir! Tèlman nou pa ka pran presyon!
Ki presyon nap pran la?
Presyon sou menm bagay sa a, kesyon konstitisyon an. Konstitisyon. Oh! Louko Désir! Opozisyon ap rele madanm nan, pouvwa ap rele madanm nan. Trè byen. Ap bay chalè. Paske fòk Eske Jovenel Moïse gen kapasite pou l mete konstitisyon sa a, akouche konstitisyon sa a? Trè byen.
Epi madan mesye. Mèt Dorval, si l te nan tèt cho, pwableman jodi a l pa t ap mouri. Paske l te pral kouri vit fè sa yo te mande pou l fè. Ke se swa nan konstitisyon, ke se swa nan kesyon voye reprezantan o nivo di konsèy elektoral e pwovizwa. Mètnan jodi a, w ap gade sou tout rezo sosyo yo. Ebyen le prezidan Jovenel Moïse est donc accusé. Hum. El sanble avèl paske nan pawòl konstitisyon nan dènyè entèvansyon mèt Dorval donc sur la question de la constitution sou radio magic 9 tout moun te konprann pozisyonl. E jodia ki batay Jovenel Moïse ap mennen? Lap mennen yon batay konstitisyon e eleksyon. E nou wè. Jodi a lopinyon sou batay sa yo. Men wap wè tou ke sou le plan medyatik nan an tèm de kanpay nan menm sware lanmò mèt Dorval la epi wè rezo sosyo a anflame. Opozisyon ki enterè l ta genyen nan elimine mèt Monferrier Dorval. Moi je ne pense pas bien maintenant dans tout. La madame mesye m pap ba nou manti gen de nèg anndan opozisyon ki pa bon non gen de nèg anndan opozisyon ki pa bon ou wè nan kesyon sa la ann pa fin twò gade opozisyon opozisyon pa gen okenn enterè la pou l ta elimine donkè mètr Dorval.